Se pa nom paswa silans de vi a anko. Pa di mwen renmenl yo vin la mal pran yo. M pa wè lèt yo nom paswa. Lè nèg la vin la fom mandel eske nom paswa silans de vi sa anko. Menm kanè bank yo m pa konprann. Wa di m pa wè nom sou akawon yo anko.

Cheri, apa se nan telefòn ou rete? M pa konprann, pa gen anyen k fèt lakay la?
Non, m pa fè manje paske m rele klanvi la, m pa jwenn moun ki yo, m pa jwenn nonm sou asirans de vi a, m pa jwenn nonm nan kameya. Lapè manje. Oh
Cheri Pou tèt non ou pa swa sugrans an pou tèt sa ou pa fè manje? Wi e pou sa mwen fè manje an. M wè depi lè ou antre pitit ou a m pa wè non m sou asirans de vi a m pa wè non m sou kanè a e pou tèt sa m pa fè manje.
Men cheri Sa montre m ke se pou enterè w ansanm avè m. Pou yon ti moman ou annik vire nan men l lan ou wè ke. Humm lèt yo poko rive bon ou gentan ap met tout pakèt bagay nan tèt ou kote ke ou gentan panse ke m pa mete non w nan sesi m pa mete non w nan sela donk sa montre m ke vrèman genlè se se pou enterè w ansanm avè m. Kisa w te vle m fè?
Dayè ou gentan antre pitit ou epi ou gen madanm ou Ayiti si pat pou enterè pou m te avè w kisa w te vle m fè? M pa konprann
se pou enterè w te ansanm avè m la a? M ap travay di m ap peye bil. Epi kounya la ou vin fè mwen menm ki te konnen ke m ta pral gen yon vi a 2 ansanm avè w, kounya la ma chère ou vrèman fè m desu de ou. An bon kisa w konnen m te avè w la? Ou antre pitit ou, ou gen madanm ou Ayiti, se pat yon bagay m tap defann nan ou. Ou panse m tap ret avè w la? Pou kisa w pran m? Anben pou kèk ti sinon yo pran m la?
Fanm Florida? Humm.

Ou gen ti sèm ou gen ti frèm ayiti pou vin fè vi w florida avèk yon lòt fi epi ou kite manman w ayiti sou èske w wè sa fè sans papa. Gade!
Lè m te antre isit, pa t gen pèsonn ki pou te kwit manje pou mwen, lè m t ap travay byen di M pat gen pèsonn moun ki pou edem lèm sot travay mwen mwen rantre m kouche tou grangou donk kounya sou rekòmanse la wap enèvem la pou vin kraze fwayem gadem pòt la se lim se e ladanl ou pral. Men papa se yon verite map ba ou papa imajine w ke yon manman ayiti ap pase mizè avèk timoun yo papa tandiske w vin pran yon fanm florida papa malgre m konnen vre lè w te fèk antre florida papa se fanm nan ki tap fè manje ba ou li tap fè tout bagay ba ou men fò w konnen la mizè an rèd ayiti papa fò pa fè sa konsa papa.
Depi ki lè ou te entèrese avèk moun Ayiti konsa? Hum?
Men papa se yon verite map baw papa imajinew ke lavi ayiti a chè anpil ti yo tankou nan pase mizè ti moun yo ap pase mizè ou vin isit ou pran fanm nan ou mete asirans ou ou met non fanm ou met non fanm nan sou asirans ou ou mete tout bagay ou sou asirans ou menm kanè bank ou e non fanm nan ki sou li papa.
You know what? Deja ou deja pale mal la anh madanm Brandon la wap pale fò ap leve vwa ou pou kapab fèl tande la ou vin mete pou divize fwaye l bon ou konn sak pase olye ou divize fwaye m mwen menm se e e ou divize map divize w. Why papa why why papa.
Monchè gade ou konn sak pase men malè pou why papa why gade.